Hi guys koman nou ye se zanmi nou Wetty a jodi a mwen vin reprezante nou pafe biznis sa ofri nou guys gen plis pase 250 pwodwi nan biznis sa men pou pafen yo guys gen 6 pafen pou gason 6 pafen pou fi jodi a mwen pral reprezante nou youn nan pafen gason yo ki vrèman bon ok guys pafen sa wap jwenn li nan biznis la biznis meriky la do ok guys do men eau de pafen sa guys vrèman bon anpil lèw achte pafen nan biznis sa guys Se pa mak pafin ayisyen yo non non non ditou. Mwen jwenn anpil moun kap mandem eske m pa gen tèl mak pafin, tèl mak pafin se li yo bezwen men non guys. Map vann pou yon konpayi, map vann mak pafin konpayi a. Ok, pafin sa vrèman bon. Li vrèman Bon guys lèm di nou sa se pou gason li ye men mren m toujou pran l mwen mete tèlman m renmen sant li li gen yon sant ki vrèman konfòtab e si ou mete pafen sa sou ou guys si yon moun vin chita akote w ou pap deranje moun ki chita bò kote w lan okontrè moun nan se pafen sa lap mande w waw kisa pafen sa k sou ou a mwen vle achte l epi lè sa lè moun nan di w sa ou kapab kontakte m. poum kapab vann moun nan pafen an tou. Nou konprann sam di nou an guys? Pafen sa vrèman bon anpil. Gen 6 kalite pafen guys, men sa mwen reprezante nou youn nan pa gason yo. Nan yon lòt videyo mwen kapab moutre nou tout pafen ki genyen nan biznis la. Ou ka achte pafen yo pou lanse pwòp biznis pa ou. Ou ka achte pwodwi pou pran swen kò tou. Mwen menm, mwen chwazi pafen yo, mwen chwazi pomad doulè, elatriye. Ou menm ou kapab chwazi sa ki fè kè ou plèzi. Ou gen chwa ou guys. Se pa mwen ki pral di ou ki pafen pou chwazi, ki pwodwi pou chwazi nan biznis sa. Se ou menm ki pral chwazi Ki pwodwi wap pran pou komanse pwop biznis ou? Pafen sa vreman bon. Li pa vann chè guys. Li pa vann chè. Gen tout mak pafen yo youn pa vann chè guys. E sant yo vreman konfotab. Yo pap deranje moun ki chita bo kote ou. Ok. Gen pafen ou ka mete sou ou la. Yon moun pap, moun nan pap vin chita kote ou. Paske sant pafen an ap deranje l. Ebyen nan biznis sa guys. Lè w achte tout pafin yo, pa gen yon pafin ki deranje moun ki chita bò kote w, okontrè se pafin an yo mande w ki kote w achte l, ki mak li. Ebyen, pou w achte pafin sa guys ou kapab kontakte m nan nimewo telefòn mwen ki se 772 485 29 54 pou w kapab la se òdè w. Si tout fwa ou ta renmen lanse pwòp biznis pa w, w ap achte tout mak pafen yo ki genyen nan biznis la, ou kapab kontakte m nan nimewo telefòn sa mwen bay la pou m kapab ede w lanse pwòp biznis ou. Yes, ou ka kòmanse pwòp biznis ou depi w gen volonte, sitou ou menm ki Etazinyen ki gen plis pase 2 zan ki pa janm travay, ebyen 4 an aprè guys ou pap janm al travay ak moun ankò, paske biznis sa ap chanje bagay yo pou ou. ok si nou kwèm guys nou kapab ekrim nan nimero telefòn mwen an dim yes nou vle fè pati de biznis la e mwen menm mwen prè poum kapab ede nou ti pafen sa se waw guys nan yon lòt video mwen kapab reprezante nou tout lòt pafen ki genyen yo ou kapab kontaktem nan nimero telefòn mwen an pou plis detay avèk enfòmasyon wed sa renmen nou anpil pou enskri nan biznis sa ou sèlman bezwen 10 dola. Avèk 10 dola wi guys wap kòmanse komès pafen ou. Avèk 10 dola sèlman ou kapab kòmanse biznis ou. Ou ka met apre wap fin enskri pou 10 dola a, wap bezwen pi piti 225 dola pou kapab fè òdè. pou kapab kòmanse vann e rantre lajan nan pòch ou. E sa m vle di w, e lè w achte pou 300 dola, konpayi a tèlman vle ede w avanse nan biznis sa, li bay tout pwodui ki sou sit la, tout pwodui l yo nèt, li bay yo avèk 50 pousan òf. Si w achte pou 300 dola, yo ap voye pou 600 dola pou ou. Si w achte pou 1000 dola, yo ap voye pou 2000 dola ba ou. Sa vle di, konpayi sa voye w al fè biznis, li voye w al travay pou w kapab rantre lajan nan pòch ou. Ok guys, se video sa mwen te pote pou nou, si nou te renmen nou kapab di m sa nan yon kòmantè. Mwen te renmen nou anpil guys, m ap tann ou, ou menm ki vle fè pati de biznis lan, mwen prè pou ou. Nenpòt lè ou kapab ekri m, epi mwen menm m ap kanpe avèk ou pou m ede w Rantre nan biznis m ok ak selman ti dola. Bye bye guys a la prochèn pou yon lot video.